Bonjour kòman nou ye kòman nou ye mwen espere ke nou byen e mwen tou pwofite di ou menm ki vini chanèl sou chanèl la pou yon la premye fra byen vini e tou pa bliye abòne e pi tou pa bliye voye yon fanmi yon zanmi ou vin abòne jodi a nou vin ak de zengredyan pou ou pou nou montre ou menm ki ta renmen grandi cheve ou pi vit pou kòman ou kapab aplike yo avè nou pou ka grandi cheve ou. Pi vit, ki pa lòt, ki se 3 engredyan sèlman. Ok medam mwen yo. Nou pral kòmanse. Premye bagay n ap bezwen, n ap bezwen maryonèz. Ok, n ap bezwen maryonèz. Dezyèm bagay, n ap bezwen lwil oliv. E twazyèm bagay, n ap bezwen ze. Ok Kisa nap fè kounye a medam mwen yo nap pran yon plat nou pral kòmanse aplikasyon men pa bliye medam mwen yo maryonèz lan mwen menm mwen jis itilizel chak mwa nan cheve an paske son bagay ki rann po tèt la fen anpil Piske l rann po tèt la fen anpil, li pa yon trètman kòmsi w ap fè ni chak semèn ni chak de semèn. Lèfini tou, li ta renmen pou cheve a ta yon ti jan pi sal anvan ou aplike maryonèz lan paske lè yon fè la cheve pwòp la li ka rann cheve an kase. Tankou mwen menm, moman m konnen m pral itilize maryonèz la nan cheve an kisa m fè, mwen jis kite cheve an fè 3 semèn pa lave l Epi se jis mwen ka fè trètman paske maryonèz la se yon trètman ki gen sak rele anpil fòs anpil efikas ok medam mwen yo mwen menm mwen chwazi pran 3 kiyè maryonèz men mwen menm pa konnen gwosè cheve longè cheve ou ka pran plis maryonèz si ou vle ok ou ka pran plis maryonèz si ou vle. Dezyèm bagay, m ap aplike 2 kiyè lwil oliv. Ok, m ap aplike 2 kiyè lwil oliv. Mwen m itilize lwil oliv la, se paske se li ki rete cheve m byen. Men ou menm si w gen yon lòt lwil ki rete cheve w pi byen, mwen swete ke ou menm ou aplike l. Mwen se paske se li ki fè cheve m byen. Twazyèm bagay medam mwen yo, m ap bezwen ze an. Men mwen menm mwen pa chwazi mete jon ze an mwen sèlman mete blanch lan rezon lè se trètman maryonèz la map fè mwen pa itilize jon ze an se vre jon ze a bon anpil pa bliye blanch ze a son bagay ki gen anpil pwoteyin e jon nan tou son bagay ki gen anpil vitamin men mwen lè se lòt Engredyan yo map itilize mwen mete jaune nan men depiw wè se ak maryonèz lan mwen pa itilize jaune ze a ok kisaw pral fè kounyea wap byen melanjel enhen nap melanje yo nap byen pran bon ti tan poun melanje yo. Pou tout engredyan yo ka chwazi byen byen byen byen melanje. Epi pa bliye tou ou menm ki ta renmen poze nou de kesyon nou tou prè pou n reponn kesyon yo men poze kesyon yo anba kòmantè an nou menm n ap reponn ou yo ok sitou nan moman karantèn nan la gen yon ti tan plis n ap jwenn tan pou n reponn a kesyon ou yo.

Waw Lèl fin melanjel li sanble kèk ti labouyi ou pral bay kèk ti bebe Ayy Ok wap byen melanjel Byen melanjel Apre ou fin melanjel medam mwen yo kisa ou pral fè kounye a Nou pral divize cheve an ok. Nou pral divize cheve an. Swiv avè m. Mwen menm, mwen chwazi divize cheve a an 3 pati, men ou menm si ou vle, ou ka divize l an 4 pati, ok? N ap divize cheve an. Ok. Ok. Konya n ap divize l toujou. Ehe. Ok cheri mwen yo, kounye a nou fin divize cheve an, kounye a nou pral kòmanse aplikasyon an. Ok, nou te gen tan fin prepare tout bagay, nou pral kòmanse aplikasyon an. Swiv avèm medam mwen yo. Pa bliye byen masayel nan rasin cheve an. Ok medam mwen yo. Nap swiv avèm, pa bliye pran bon ti tan pou nap fè masaj, pou nap masayel nan rasin cheve an, pou nap byen masayel nan rasin cheve an, medam mwen, pou nap byen masayel, byen fè masaj nan rasin cheve an. Pa bliye pran bon ti tan kelke minit pou nap fè masaj la ok. Aprè sa medam mwen yo. Nou bay prent yo ok apre nou fin bay rasin nan men pa bliye nap fè bon ti masay epi apre nap bal nap ba prent yo ok pa bliye apre ou fin itilize trètman an wap antre yon bonè plastik ou byen yon foun sa depan m pa konnen si w pa gen bonè plastik w ap aplike yon foun w ap antre yon foun nan cheve an dire 45 minit ok ap dire 45 minit. Aprè 45 minit la wap lave cheve a nòmal avèk chanpou avè rins medam mwen yo enhen nou fin bay rasin nan kounya nap bay prent la ok. Epi medam yo pa bliye abòne avè nou ok pa bliye abòne avè nou pa bliye abòne ok toujou ap fè ti masaj nan cheve an pran bon ti tan pou nap masayel. An ma fè bon ti masaj pou ran aplikasyon an posi ok. Nou fin bèy rasi kounye a. Waw tout bagay fini. Apre sa cheri m yo nou gen yon bone nou gen yon foun nap antre l nan cheve a dire 45 minit ok. Aprè 45 minit, nap lave cheve an epi nap. Nap fin lave cheve an epi nap seche cheve an mèsi medam mwen yo ou mèsi ou menm ki tap swiv ti video sa avè nou epi tou pa bliye abòne kòmante epi tou voye yon fanmiy ou abòne m baay.